23 novanb 2025 mwen kontan pou m avèk nou aprè midi an pou yon lòt soti de nouvèl Ayiti e pandan semèn nan seleksyon nasyonal nou an fè kè nou kontan depi 1974 Ayiti te patisipe nan yon mondyal e jenerasyon sa li pèmèt ke Nou ekri listwa ankò yon fwa e mwen tap esplike sa mwen te estreveman fatige chak fwa ke nou ap pale de Ayiti nan spò pou ke nou pran sèlman kòm referans sa e ti mesye 74 yo te fè pandan se tan Se chak jou, se chak mwa, chak ane anpil peyi ap ekri istwa yo. Donk anpil moun te kontan pou kalifikasyon seleksyon nasyonal la. Gen plizyè bagay ki esplike kalifikasyon sa espesyal, puiske se depi 1974 Ayiti patisipe nan yon mondyal, sa fè kanbyen menm 52 zan depi nou pa ale nan koup di mond. E lòt rezon ki esplike kalifikasyon sa spesyal, Ayiti se yonn nan ekip ki t ap patisipe nan eliminatwa koup di mond 2026 yo ki pa jwe yon match lakay li. E se depi. Jwiyè 2021, Ayiti jwe a domisil e nan spò nou konn sa sa vle di lè yon ekip ap jwe devan piblik li. Donk motivasyon an li li plis men anpil ayisyen pat gen posiblite sa pou ke yo viv seleksyon nasyonal la ki ap jwe an Ayiti. Dotanpli nou konnen estad Sylvio Cator ki se yonn nan stad ki kapab resevwa jan de match sa yo, men malerezman e ki te okipe pa e gang yo nan kapital e peyi a. Donk nou sonje se an Repiblik Dominikèn ke Ayiti konn al resevwa match, men avèk kesyon konfli ki te genyen pou kanal Wanament lan, relasyon 2 peyi yo jiska prezan pa fin an amoni. E se sa ki esplike depi lò Ayisyen pa kapab al an Repiblik Dominikèn de fason legal, piske yo pa bay viza pou ke Ayisyen rantre an Repiblik Dominikèn. Donk e se sa ki esplike ke pi fò match Ayiti ap jwe yo, yo jwe yo an deyò de peyi a. E anpil moun ki ap selebre e kalifikasyon Ayiti an, yo fè l avèk yon raj, yo kite tout emosyon ke sa ka pote travèse yo. Paske se yon bagay yo konn wè e nan televizyon, se yon bagay yo konn wè lòt nasyon ap selebre epi pou ke yo wè se yo menm ki ap jwi sa e se Sa ki esplike depi lè match Kostarika a avèk Onduras la fini, donk bann rara li pran lari. Sa k fè mwen di match Kostarika a, pske desten Ayiti pa t nan men l totalman. Se vre, E Ayiti e bat Nikaragwa 2 zero men yo tap tann rezilta match Onduras la avèk Kostarika a. De fèt, jan ke anpil moun te swete l lan, e Onduras avèk Kostarika fè match nul, donk sa ki vin jwe an favè ekip Ayisyèn. Donk emosyon te travèse anpil moun e aprè yo aprann ke kalifikasyon ekip nasyonal la rara pran lari nan plizyè vil de pwovens anndan peyi a. Donk moun ap selebre. Si w ap gade yon ansanm de videyo, donk ou wè se lajwa e anpil moun, anpil moun kriye. ok anpil moun kriye e mwen gen yon zanmi ki ap esplike ke e a chak fwa li ap gade video e sa yo donk dlo pa ka sispann soti nan zye li sa li valab pou anpil moun puiske e wap gade se Ou menm ki ap viv yon bagay ke e non sèlman anpil moun e konn ap viv atravè lemond lè peyi yo kalifye e mete sou sa se rakonte yo t ap rakonte ou depi ki lè Ayiti ale nan mondyal e ou te anvi pou te viv feeling sa a, ou te anvi pou ke ou te ap viv moman sa a e se yonn nan rezon ki fè anpil anpil anpil anpil moun te pran plezi yo e malgre gen pwoblèm nan pòtoprens w ap gade genyen anpil moun ki pran lari ou bliye se ke te gen kesyon. ensekirite donk pou ke yo enjoy yo avèk kalifikasyon e de e mondyal sa e mondyal sa ayiti ap patisipe ladan li an li rann posib a a tout moun tout konpatriyòt a yon nivo ou yon lòt ki bay patisipasyon pa yo san n pa bliye jwè yo ki fè de sakrifis enòm pou ke yo vin jwe. pou Ayiti, yo kite lòt enterè ke yo genyen, yo kite e fanmi yo pou ke yo vin jwe pou Ayiti e yonn nan jwè m panse ke jenerasyon sa genyen anpil merit pou li se Jhonny Placide ok Jhonny Placide ki se kapitèn ekip nasyonal la e ke nou genyen. Anpil anpil anpil e merit pou li menm paske e si te pat Johnny Placide e ki te bay nou espwa ke nou kapab kalifye fas a Costa Rica lè n te bat Costa Rica 1 zero a paske match sa a match sa a si se pat Johnny Placide donk mwen ret kwè ke e Ayiti pa tap ankò nan kous pou ke li kalifye. San n pa bliye Ricardo Adde, san n pa bliye Josu Casimir. Donk misye vrèman, vrèman s on jwè ki jwe pwòp. Ok, s on jwè ki jwe pwòp. E Casimir li enplike nan prèske tout gòl Ayiti fè yo. Donk li te nesesè pou ke Ekip lan te ranfòse e jwè sa yo, yo pa vini nan seleksyon an e sa pa gen anpil tan. Si m pa twonpe m, se 2 jwè apre trèv mwa sektanm nan, ok, mwa sektanm nan ki yo menm te vini nan seleksyon an a pa rapò de anpil ayisyen ki t ap mande pou jwè sa yo. E se la a ke mwen tap esplike chak moun pote kontribisyon yo nan yon nivo a yon lòt e jwè sa yo e map pale de Casimir, Lacroix e jwè sa yo se de jwè ke anpil ayisyen idantifye yo atravè rezo sosyo yo tag yo, yo di yo ta anvi yo vin jwe pou Ayiti e yo reponn a lapèl yo vin pote ranfò e mwen kwè si nou pat genyen ranfò sa yo se sèten ke li tap nou te ka toujou kalifye si sa a te ekri pou nou te kalifye men li tap estrèmeman difisil ok li tap estrèmeman difisil donk e se vre genyen de jwè yo e fè apèl a yo yo poko bay e mo yo sou apèl sa a donk lè w ap pran pa egzanp yon nan jwè E anpil ayisyen ta swete pou ke ki vin jwe pou Ayiti se Wilson Isidor men malerezman li poko reponn. E banm tou pale de sa pandan e mwen sou Wilson Isidor la. Aprè kalifikasyon Ayiti an Anpil Ayisyen ap choute a boulè wouj sou Wilson Isidore kòmkwa yo pa bezwen l ankò eksetera. E si w te foutbolè, mwen kwè ke ou t ap konprann, ou t ap konprann chwa Isidore. Isidore pa di l p ap vin jwe pou Ayiti. Men Isidore Wilson ki li menm gen chwa pou l jwe pou ekip Lafrans lan. E si w ap gade foutbòl la senpleman kòm yon jwèt, yon distraksyon, men pa bliye foutbòl la li gen kòb ladan l oke. Anpil atlèt, anpil foutbolè ki fè chwa pou ke yo reprezante yon peyi. pa rapò a yon lòt, yo fè chwa ekonomik lan tou. Gen jwè ki vin jwe pou yon seleksyon, yo fè l pa amou, menm lè peyi a pa ka peye yo, menm lè peyi a lè pou yo al jwe se nan difikilte pou yo jwenn tikè, yo fè l avèk amou, avèk kè yo. Men gen de lòt ki ap gade kisa y ap jwenn kòm enterè ekonomik nou pa ka inyore sa ok sinon e la frans anpil jwè ou wè kap jwe e pou la frans ta al jwe pou peyi dorijin yo non men lè wap gade ekip fransèz lan e ou ka konte sou dwèt pou gade konbyen konbyen jwè ki ki fransè tout bon wi. Men pi fò nan yo se se jwè ki soti an Afrik wi, ki gen orijin yo an Afrik wi ok. Men yo te ka jwe pou peyi dorijin yo non. Yo fon chwa ekonomik paske de tout fason jwe pou Lafrans gen yon ansanm de avantaj ke yap genyen. E sak fè yo toujou di monchè ekip fransèz sa sanble se yon ekip afrikèn ok, se yon ekip afrikèn. Men, yo te ka jwe pou peyi dorijin yo, men yo fè chwa sa a. Donk, nou pa oblije kòmsi m ta di w ap di nou pa bezwen Wilson Isidor eksetera. Men pa bliye, pa bliye ke Ayiti pa pral jwe e nenpòt konpetisyon. Ok, tout tan nou kapab jwenn jwè ki a wo nivo, ki kapab ede nou e nan konpetisyon sa, se byen. Paske M pa vle pou ke nou nou jis rete nou satisfè Ayiti kalifye pou koup du mond 2026 epi sa sarèt la ok paske e nou genyen yon mantalite nou menm kòm ayisyen nou satisfè avèk kenepòt bagay kenepòt sa ke yo bay nou nou satisfè se yonn nan rezon ki fè ke pil politisyen isi e yo pa janm moute nivo a pou pèp la. M chonje yon depite Jousse inogire yon ponp dlo, tout moun satisfè. Pandansetan, nou kite bagay sa yo lontan. Pandansetan, peyi k ap avanse sa yo pa egziste ditou. Pou ke yon depite ap inogire yon ponp dlo nan yon zòn, sa pa egziste ditou. Pandansetan, anpil moun satisfè. Kenenpòt ti bagay, nou satisfè de li. Ayiti pral nan mondyal, nou pa ka jis kontante nou nan al patisipe nan mondyal epi se fini. Paske tout ekip ki la, 48 ekip k ap genyen pou patisipe nan mondyal la depi w la w ka chanpyon. Depi w la w ka chanpyon. Donk nou pa pral kontante nou senpleman al jwe 3 match epi se fini. Non. Donk anpil moun k ap esplike ke a Ayiti pa bezwen ranfò, li pa bezwen Izidò a, m panse fò n sispann. Ok, m panse fò n sispann. Donk, a pa rapò de sa m sot esplike talè a, donk, nèg la ka fè chwa pa l. Ok. Dayè, se pa e avantaj lè yon jwè ap jwe e pou Ayiti ke li jwenn konsa. Ok. M di w gen anpil jwè ki fè seleksyon, yo fè l pa amou. Yo fè l avèk kè yo. Ok. Yo pa fè l pou lajan. Dayè, nèg la konn apral jwe pou seleksyon an, Ke se li menm ki peye tikè li, se li menm ki fè yon ansanm de bagay. Li fè l pa amou, men se pa tout jwè k ap wè l konsa. Donk, pou mwen menm, pòt la toujou gran ouvè pou tout jwè ki ta anvi pote kontribisyon yo pou Ayiti, espesyalman Wilson Isidor. Donk, e paske nou pa pral, ankò yon fwa, kontante nou senpleman e al patisipe nan mondyal la epi se fini. Nou bezwen zam, ekip la mande pou ke gon pase men ki fèt. Notamman e nan pwen datak la. Nan pwen datak la, se vre e nou genyen, nou genyen Dikens Nazon, nou genyen e Piwo e kòm atakan, men nou bezwen yon atakan ki anndan ekip lan, kenenpòt ti aksyon ke li jwenn li kapab transfòme sa an but ok donk nou bezwen sa donk e pòt lan gran ouvè pou tout jwè ankò yon fwa ki ta anvi vin e patisipe avèk ekip e nasyonal la e ekip nasyonal lan li mete jwa. nan kè tout Ayisyen e laprès entènasyonal e se yon nan ra fwa yo ekri yon bagay pozitif de Ayiti men yo toujou ap rale e pou ke yo di w se Ayiti nou konnen piske Ayiti se peyi ki pi dis ki pi date nan mond lan donk nou konnen sa men esplwa sa li te merite pou ke nou te jwenn ni aprè e 52 zan ke nou e pa ale nan mondyal. E aprè kalifikasyon ekip nasyonal lan, mwen panse ke li estrèmeman e enpòtan pou ke nou panse pou Ayiti gen yon lòt stad. E a pa rapò de pwoblèm ki genyen ki fè ke seleksyon nasyonal la pa ka rantre vin jwe an Ayiti. Donk, se paske gon sèl stad ki kapab resevwa match sa yo, li twouve l Pòtoprens e Pòtoprens lan li pa bon avèk kesyon ensekirite a. Donk, mwen panse ke. Omwen, lè komite nòmalizasyon an fin jere ti mesye yo, paske gen kòb la fifa pral bay pou tout ekip ki kalifye pou mondyal la. Ke yo jere nèg yo, ke yo fè kont an bank nèg yo bèl, donk pou pa gen plenyen, paske ke yo jere nèg yo, ke yo jere nèg yo, apre sa. Si n ka koumanse panse pou ke nan kantite milyon ke la fifa yo pral bay pou seleksyon yo, nou koumanse a panse pou ke n idantifye yon kote nan peyi a pou ke nou fon stad. Ok? Pou ke nou fon stad. Paske m ap gade e Nòdès pa egzanp, gon kantite tè ki ap gaspiye. nan Nòdès la, an n kontinye ekri listwa. An n di, monchè, an n fon stad, nòmal, pandan ke, paske Silvyo Katò inogire depi 1953. An n di, monchè, e an n fon stad pou ke n kite pou jenerasyon, menm si li pa fini e 2026 lan. Ok, menm si li pa fini 2027, men an n kòmanse l. An n fè maraton pou ke nou fon stad. ok omwen lè jan de evènman sa yo ap pase pou ke yo pase lakay nou se sèten ke emosyon an ta pi entans lè ou lakay yo wap viv sa lakay yo donk li ta pi entans e non sèlman sa ekonomikman li ta pe li ta pe fè afè a anpil moun paske se sèten gen moun ki ta pral fè kòb nan mayo, se sèten gen moun ki ta pral fè kòb nan vann braslè, gen moun ki ta pral fè kòb se sèten nan vann e bwason eksetera. M panse ke challenge pou ke nou kòmanse fè a se challenge sa a pou ke nou gen yon lòt stad paske nan yon peyi nòmal ou pa ka jis gen yon grenn stad. yon grenn stad. Kapital la ka toujou genyen yonn de stad men lòt vil de pwovens yo lòt vil de pwovens yo sipoze gen yon stad nòmal an ka ou e kapital la ta va gon pwoblèm pou ke foutbòl la li pa paralize men mentnan nou pa ka jous genyen yon grenn stad ki se Sylvio Cator ekip nasyonal la li pa ka jwe match ladan l paske li kontwole pa gang e paske e kapital la genyen e gang ki ap fè e zafè yo. M panse ke challenge lan li sipoze kòmanse pou ke nou gen yon stad omwen nou ava di Omwen lè yap pale de jenerasyon pa nou an, ya di monchè mi sa n te fè, mi sa n te kite. E se yonn nan bagay ki bay deklarasyon Exè Emile nan tout sans li, se konnya nou ka ap fwape lestomak nou. Paske m tap analize deklarasyon an. M te di n konsa ke mwen te fatige avèk 1974 lan. Avan anyen, nou rale 1974 lan. Kounye a nou gen yon lòt referans. Ok? Poukwa pa nou kalifye pou Mondyal 2026, nou kalifye pou 2030, ensidswit. Men, nou pa ka avan pou n te pale de Ayiti nan spò. Se 1974 pou ke n te tounen. Men, ann gen yon lòt referans. Se vre n ap gen stad Silvyo Kato la, men nou kapab di nou gen yon Nazo Stadium. Pa egzanp, Ayiti gen espas pou ke fon yon bon stad e pou ke menm fè bon otèl nan menm espas lan. M ap gade pa egzanp e Nòdès. Nou ka bay Nòdès e stad sa a. An n fè l. An n fè l, an n pote kontribisyon pa nou pou ke nou gen yon stad. ki nòmal anndan peyi a. E bravo, bravo e a tout moun e randevou an se pou lete pwochen an 2026 e nou pral e gade Ayiti ki pral jwe e sèt fwa si ki pral jwe mondyal 2026 mwen kwè ke e tiraj ou sò a ap fèt 5 Desanm 2025 ki ap vin la e gen anpil ayisyen ki ap prepare yo pou yo al lan match pou yo achte tikè pou ke yo al lan match donk e li ap estrememan enpòtan pou ke e ayisyen nou al pote boure dèyè seleksyon an e mwen konnen gen anpil preparasyon ki deja ap fèt e pou pou sa e m swete ke e nan mondyal sa pou leta kapab pèmèt ke anpil moun ki pa genyen posibite pou. yo gade match yo lakay yo paske n ap dakò ke pa gen kouran, pa gen kouran e se pa tout ayisyen ki gen kapasite a pou yo achte yon sistèm lakay yo e se yon nan bagay w ap gade e nan imaj ki vin jwenn ou e kote ayisyen yo ap fete men se nan fènwa, se nan fènwa. pa gen kouran veritableman. Donk, an atandan ke kesyon kouran rezoud nan peyi a, pèmèt ke nou bay Ayisyen yo posiblite pou ke yo gade match yo, e paske de tout fason ap gen match ki ap jwe nan lanwit, ok, e mete gwo ekran. nan yon ansanm de espas pou ke ayisyen kapab al gade e match yo lè sa a mwen panse e l ap estrèmeman e enpòtan e pou ke moun yo kapab viv e moman sa a aprè e 52 zan ke Nou pa ale nan mondyal.